E bòn nouvèl, 3 jou aprè ekspirasyon stati tps pou Ayiti divès zòn kote ki konn gen gwo konsantrasyon ayisyen nan plizyè eta Ozetazini parèt prèske vid, anpil konpatriyòt ki te sou tps pa al travay deside rete lakay yo. Movèz e bòn nouvèl. Donk gen kèk ti aranjman teknik ke nou te dwe fè avan sa. M espere ke nou resevwa m trè byen. Nou genyen e. 2 moun kòm envite pou premye pati emisyon an. Nou pral touche yon sijè ki ekstrèmeman enpòtan. Jodi a nou deja 3 jou aprè ekspirasyon stati tps pou Ayiti. Moun k ap viv nan de zòn ki genyen de fòt konsantrasyon ayisyen nou kapab konstate sa. Bon, byen antadi gon ti presizyon pou m fè pou anpil moun. Te gen zanmi m Jude Celestin ki te fon kòmantè li di Luckson monchè um, ou pa ka di Florida la ri preske vid alò pou anpil moun ki petèt menm jan avèk e, e Jude Jude Celestin ki te fè kòmantè sa Lè m ap pale de Florida, e se poutèt sa m te presize zòn ki gen fòt konsantrasyon Ayisyen. Donk sa vle di, yon moun ki Florid, si l bezwen konnen kote ki gen anpil Ayisyen k rasanble, l konn kote pou l ale. Si l ap fè Miami, l ap fè Fort Lauderdale, li konn kote pou l ale pou l jwenn Ayisyen reyini, gen kote Ayisyen konn ap bay blag, gen de plaza. Depi w pase la w pa ka pa wè pil Ayisyen ki rasanble eksetera eksetera. Menm jan tou yon seri de zòn tankou Springfield nan Ohio, Columbus eksetera donk gen kote ou konn wè gen anpil Ayisyen ki la. Donk sa vle di lè m di plizyè zòn ki konn gen konsantrasyon Ayisyen nan Florida preske vid, m pa di tout Florida viv. vid, pardon. Donk, m ap pale de 2 zòn ki konn gen anpil Ayisyen ladan yo. Donk, se poutèt sa mwen te vle fè presizyon sa. Donk, 3 jou apre, se pratikman menm dekò la. Anpil zòn, Ayisyen pa vrèman soti. Ra moun ki soti, se moun ki jis al regle yon bagay epi yo tounen lakay yo rapidman. Moun yo pa soti al travay. E Moun yo yo ap eseye evite tout sa ki gen pou wè avèk otorite federal oubyen ajan federal. Donk ki vin mete moun yo nan yon sitiyasyon konplike. M te gen chans pou m pale avèk 2 gwoup sitwayen ayisyen ki gen tps. Se plizyè kategori, gen ki gen tps depi 10 an, 15 an, 20 an. Alò, fò m di w ke gen moun ki genyen 20 tan Etazini, men nan 20 tan yo gen yon kantite tan yo genyen sou tps. Fò n di majorite moun ki gen tps yo, alò, gen anpil nan moun ki gen tps yo, yo yo pa gen tps oubyen rantre Etazini apre 2010 ki se lè yo te bay tps la. Gen de moun ki te la sou teritwa ameriken an deja, ki potko regularize epi lè yo vin bay ti pyès la yo yo genyenl pa egzanp gon dam kem pale avèl li gen 31 nan etazini donk depi lè yo bay ti pyès la li sou ti pyès donk anpil moun toujou ap di ah yon moun fè tout tan sa li pa gentan regularize tèt li sistèm imigrasyon bò isi a li li pa jan nou pansel la donk Li toujou enpòtan pou nou pran yon ti tan anvan nou jije lè n tande yon moun gen tantan tantan ane pou n di dat sa a li potko regilarize tèt li. Bagay la pa fasil konsa. Donk, gen moun ki gen 25 an, ki gen 30 an, 31 nan, 15 an, pa egzanp Farah Laurieux ki trè koni, ki deja konn ap batay pou respè dwa imigran, li genyen 16 an sou tps. Donk, se plizyè kategori, chak moun ki nan tps pa gen menm istwa, yo pa rantre ladann menm lè. Kesyon pou regilarize tèt yo a, yo chak son ka. Donk sa vle di pou yo ta jere tèt yo, fò yo ta jwenn de zavoka ki pral konprann istwa yo a e konnen ki opsyon ke yo gen. E an palan de Florida, gen de lòt zòn ki gen anpil, men vrèman anpil ayisyen. E nou konnen gon zòn ki rele Springfield ki twouve l nan State Ohio ki m ta ka di te sible nan ane ki sot pase yo kote prezidan pèsonèlman te akize moun sa yo kòm kwa y ap manje chen, y ap manje chat etc. Byen ke plizyè otorite lokal te vin demanti enfòmasyon sa par la swit. Donk depi lò E kòmsi administrasyon an gen yon pwojektè k limen sou kominote ayisyèn nan nan Springfield. E yo te di si yo gen yon kote y ap kòmanse operasyon depòtasyon se se Springfield. Mennan, twa jou apre ekspirasyon stati tps la, Gen anpil pawòl kap pale. CBS News te rapòte gen yon plan pou fè yon gwo operasyon nan plizyè zòn e youn kote yo sible se Springfield, Ohio. Sa te vin fè gen yon panik nan zòn nan, gen moun ki menm gen tan kite state la, gen moun ki kite zòn sa yal nan yon lòt etc. Moun ki rete yo yon ti kras rete a labri lakay yo yo pa pran lari. Epi yè mwen resevwa yon enfòmasyon kòm kwa moun TPS oubyen Ayisyen ki sou TPS k ap viv Springfield kòmanse resevwa lèt. Lèt sa a, anlè l, se pa yon tèt li ye kòmsi gen yon logo, ou sèlman wè l make Department of Homeland Security, ban m mete on on lèt sou sou ekran la alò sa m fè mwen mwen eseye retire enfòmasyon pèsonèl e e moun ki resevwa lèt la se jis pou m te kapab ba nou on ide donk lèt DHS voye pou mande ayisyen ki sou tps yo vini nan biwo ice ki nan Cincinnati a Se konsa li parèt. Jan blan ta ka di a e konsa li look like. Panik nan Springfield lè moun yo kòmanse resevwa lèt sa a. Tout moun ap di kisa pou yo fè, kisa bagay sa ye, eske yo dwa ale, eksetera, eksetera. E sa w tande a la, e biwo òganizasyon yo anvayi. Pami òganizasyon sa yo, Haitian Community Help and Support Center, yon òganizasyon ke anpil moun konnen nan kominote a, se la pifò moun yo vide pou y al mande, kisa bagay sa ye? Kisa lèt sa ye? Eben nan lèt sa a, DHS mande migran ki resevwa yo a pou vini nan biwo ice mache avèk dokiman imigrasyon yo etc. Selon enfòmasyon m genyen ke nou pral gade la avèk James Fleury Jean ki se manm òganizasyon sa a ki dayè resevwa plizyè ayisyen nan biwo yo depi yè, depi avan yè. Moun sa yo lè yo tounen, yo tounen majorite ladan yo avèk yon braslè elektronik nan pye yo E yo soti tou avèk yon dat pou yo parèt devan tribinal. Nou pral gade aspè sa a, men nou genyen tou avèk nou Sophia Pierrelus ki nan Columbus li menm ki se yon fanm ki toujou ap pran defans oubyen defann ayisyen ki twouve yo nan zòn oa yo, nan rankontre avèk otorite etc. Etc. Nou pral gade tou avèk Sophia kisa kap fèt bò kote pa l, èske gen de rankont kap fèt avèk otorite lokal yo etc. Etc. Dabò nape petèt salye Sophia yo toujou di. Les femmes d'abord, byen ke m konn tande yo, yo, yo ajoute menm devan lamò, men m pa, m pa p ajoute devan lamò la pou Sofia. Bonswa Sofia, kòman w ye?
Bonswa Luckson, mèsi dèske w envite m aswè a. E ou mèt ajoute l wi, ou mèt ajoute l. Eh non, non, non, non, nou pa nan lanmò a.
Nou pa ladan, n ap jwe avèk sa. Non, non, n ap rete la vivan vivan. Antouka, Sofia Pierrelus se yon moun ki trè koni nan Columbus sitou. E anpil konpatriyòt konnen e vizaj sa. Men tou, Haitian Community Help and Support Center, anpil moun konnen l tou. E Toro nou pral pale a la, li sou tout medya. Bon, li fè m onè jodi a l fon ti pale avè m. E menm jan Villes Dorsainville, E konn sou cnn, li sou CBS, men jodi a nou gen plezi pou n pale avèk James Fleury Jean ki li menm tou se yon manb nan òganizasyon. James, se yon plezi pou n genyen w. Kòman nèg ye?
Luckson, m salye w, m salye tout fanatik emisyon w, emisyon lan, m salye Sofia tou, paske mwen menm avèk Sofia nou nan Ohio, nou gen chans rankontre souvan tou. M pa t ka pa la, depi se Luckson ki envite m, m pa t ka pa la, paske Ou se yonn nan premye premye premye premye medya ayisyen nou te gen chans retwouve nan Springfield.
Yeah, nou toujou di sa. Lè tout bagay te vreman egzajere.
E m toujou di sa, kèlkeswa lè depi se Luckson Sainville, m la. M pa t ka pa la avè a. E m kontan rankontre w ankò yon dezyèm fwa nan sou plato w la. Se yon plezi pou m genyen ou James Fleury Jean. Ban m wè si m ta ka petèt gade rapidman avèk Sofia. Nan Columbus e Sofia, kòman ou wè, kòman ou wè la ri a, de zòn ou konnen ki konn gen de Ayisyen, si w ta ka petèt plante yon dekò pou di nou kòman zòn bò kote w la li menm li ye?
Bon, nou pase nan de ta ke supermarket, e nou wè ke nou toujou li yon ti jan kalm, men ayisyen yo toujou pran lari, yo sòti al gen sa yo dwe sòti, pou yo dwe regle sa yo dwe regle nan lari an, e anpil ladan yo ap pran prekosyon, Men anpil ladan yo tou di ke sak pase a la pa kapab stape yo, stope yo pou yo regle sa pou yo regle deyò an, pou yo al regle biznis yo, pou yo al, gen ladan yo ki toujou al travay, e pou yo fè sa pou yo fè. On sèl bagay yo ap pran anpil prekosyon nan lari an.
Ok, donk banm banm banm al gade bò kote James pa egzanp, Springfield se kote yo plis sible James. Ou mache, ou konn kominote a trè byen. Kòman lari Springfield ye, James?
Pou mwen onèt ansanm avèk ou, Springfield, Ayisyen yo toujou, yo toujou nan lari a. Yo toujou sòti. Avan vin gen kesyon de lèt sa yo vin ap voye pou yo pou yo al nan ice la, m panse se sa ki vin yon ti jan ralanti Ayisyen yo. Paske oparavan, m pa konnen si se akoz te toujou gen ale retou, ale nan tribinal, lè gen yon ti poz nan kesyon Tps, apre sa yo extend li pou kelke jou. Malgre tout kòmsi mobilizasyon m fè, m eseye pale avèk moun yo pou yo aranje yo, pou yo mete yo prè, se kòmsi moun yo pat janm, kòmsi yo pa janm met nan tèt yo vrèman vre se yon bagay ki vrèman kap vini, ya ki reyèl. Men kounye a la sa ki vin bay pwoblèm, ki koz kounye a Springfield vin yon ti jan, moun yo pa twòp nan lari a, se akoz de lèt sa ki vin sòti kounye a, M vin ap resevwa kantite moun sa yo k ap vin jwenn mwen detanzantan, sa vin fè moun yo kòmanse fristre yon ti kras. Men gen moun ki toujou al travay. Fòk mwen di w sa tou, Springfield se yonn nan kote poko janm gen arestasyon, poko janm gen prezans ice vrèman vre nan Springfield jiska prezan la. Ok, ok.
Donk sa vle di, malgre genyen anons ki fèt, CBS di li okouran gen yon plan

Li te di se ice. Ok.
Men lè ou vin voye foto a ban mwen, m vin wè imaj la, epi m te gen kèlke jounalis ansanm avèk nou, lè n al verifye se pa t ice vrèman vre, se te se te US Marshal yo te ye. Jiska jounen jodi a m ap pale ansanm avèk ou a poko janm gen okenn entèvansyon ice ki fèt nan Springfield pou yo vin chache moun pou yo pran moun. Non, poko gen sa jiska prezan. Ok so avèk nou aswè a James Fleury Jean ki se manm òganizasyon Haitian Community Help and Support Center e ki akonpanye des Ayisyen nan zòn Springfield e yon lòt bò nou gen Sofia Pierrelus ki twouve l nan Columbus e James li menm li nan Springfield. Mentnan anvan m rive sou oubyen tounen sou Sofia ban m gade avè w James Lèt sa a m sot montre moun yo li, ou menm ou wè l, pa menm on sèl, paske nou t ap pale pandan jounen an e w ap eseye montre m ki tonn de lèt ke moun yo vini avè yo nan biwo a. Ou menm ki wè lèt sa a nou sot montre l la, apati de ki lè moun yo kòmanse resevwa lèt sa a e ki sa k anndan lèt sa a?
M panse sa gen vrèman 3 jou depi moun yo kòmanse resevwa lèt la. Men m panse nan premye jou a, gen moun ki resevwa lèt la, men nan dat yo resevwa l la, dat pou yo te prezan, si yo te dwe resevwa l, si yo te dwe prezan 28, gen moun ki resevwa l 29. Sa vle di yo resevwa l 11 jou avan dat yo ta dwe prezante nan biwo ice la. Nou di gen 3 jou depi nap resevwa lèt la, moun ap anvayi nou, jodi a la m pa ka konte kantite moun ki vin kote m men sof ke sa nou fè nou fon on sòt de baz de done pou nou kapab gade ki kantite moun nan ki kantite lap rive e trè lwen tèlman nap resevwa on kantite moun avèk lèt sa e moun nou gen chans voye nan biwo a paske nou menm nou akonpanye yo, nou ba yo entèprèt epi nou ba yo chofè pou al ansanm avèk yo, moun ki pa pale anglè, ki pa gen moun ki pou kondwi yo mennen yo nan biwo a. Epi lè yo vini, y ap rapòte nou ki kesyon yo poze yo, kòman sa te ye. Men majorite moun, pou m pa di tout a san pou san, paske gen moun ki retounen yo ki pa gen chans tounen kote m, men sa m gen chans wè ki tounen kote m yo, yo tounen ansanm avèk yon ankle bracelet nan pye yo. Ya, sa yo rele yon braslè elektwonik ki pou fè ke. Otorite yo gen kontwòl moun sa yo tout kote ke yo pase. Mentnan, ann antre nan lèt la James. Sa lèt la di? Paske nan tèt lèt la, si moun y ap gade l, li wè Department of Homeland Security epi call and later. Ki sa lèt sa ye? Ki sa yo di moun yo konkrètman nan lèt la James?
So, nan lèt la, yo mande moun yo pou yo prezante nan, pou swen, Nan anviwònman Springfield la la, yo gen 2 lokal kote yo mande moun yo pou yo ale. Gen youn ki Cincinnati, epi gen youn ki Westerville nan Columbus. Yo mande moun yo pou yo prezante nan biwo a, sa vle di moun ki pa pale anglè yo, yo oblije vini ansanm avèk yon entèprèt. Epi lè yo rive, yo mande yo pou yo wè ansanm avèk yon ofisye, men ki pa yon jij. Pa vrèman gen twòp detay, apa de non moun nan, dat randevou a, lè a epi yo mande yo pou yo prezan. Epi yo di moun yo si yo pa ka prezan pou yo ekri, pou yo voye l nan menm adrès la pou yo bay rezon ki fè yo pa ka prezan. Men lè w bay rezon w pa ka prezan se pa paske kòmsi y ap kite l vrèman vre. Y ap rebook yon lòt appointment pou ou pou retounen prezan ankò. Inevitableman, fòk ou ale, fòk ou prezante. Yo senpleman mande moun yo pou yo prezante, se lè moun yo rive, epi yo fè fas avèk reyalite a, jan de kesyon yo poze moun yo. Mentenan, ban m mande w sa, e kesyon sa li ekstrèmeman enpòtan, moun sa yo, Eske ou an mezi pou w gade ki stati yo genyen? Enfòmasyon m genyen se moun tps men eske tout moun ki vini nan biwo a se moun tps ki resevwa lèt sa a?
Non, se sa m ap eseye analize. Paske se pa yon bagay ki te la deja. M gen enpresyon m se premye moun ki ap fè fas avèk kantite kòmsi moun sa yo k ap vini pou kesyon pou kesyon lèt sa yo resevwa. Se sa k fè m ap eseye kategorize yo pou m wè ki gwoup de moun yo bay li. Men jiskaprezan pou kantite moun m resevwa nan biwo a, m gen tan gen yon grenn egzanp prèske nan chak moun yo. Kounye a m ap eseye gade ki diferans ki gen ki koz sa. Paske gen moun ki t antre bò isit la a viza, ki gen lèt la. Yon moun ki antre bò isit la I mean nan pwogram Biden oubyen pwogram humanitarian nan ki genyen l e gen moun ki pase sou fwontyè a ki genyen l. Men tou yon gwoup moun m poko jwenn ki genyen l, gwoup moun m jwenn ki poko genyen l se moun ki te vini a viza epi ki te petèt fè yon I mean tps oubyen ki te vin fè azil aprè men moun sa yo yo pat fè azil yo swa aprè dat yo te gen pou yo fè l la ou jwenn moun sa yo ki genyen men gen moun ki vin sou viza a swa moun nan te gen yon pwoblèm kèlkonk pou yon rezon yo te voye moun nan nan kòt tout kategori moun sa yo nèt jwenn lèt la. Humm.
Tèt chaje. Mentnan banm fon ti vini bò kote Sophia. Sophia m pa konnen si w ap tande mwen. Nan Columbus bò kote paw. Ou tande bri sa, eske ou konnen gen de moun ki resevwa lèt la, si wi, nan ki eta despri ou wè moun yo resevwa lèt sa, eske y al nan randevou yo vreman, oubyen al nan biwo ice la, jan otorite yo mande sa?
Non pou le moman m pa kwè ke nou resevwa lèt la paske nou gen yon gwoup de pastè ke mwen gen sou wout whatsapp e ki gen yon kongregasyon devan yo, yo youn pa rapòte ban mwen menm oubyen nan gwoup lan ke kongregasyon yo resevwa yon lèt. Se yon sèl sèlman ki te di m wi gen yon lèt ki te resevwa, lè l voye l ban mwen m gade l m wè se yon adrès Springfield ki genyen, se moun nan se a Springfield li te abite. So pou le moman vrèman frèt nou pa resevwa anyen aktyèlman m gen presyon ke yo vrèman vle chanje pwosesis la kote yo atake moun spefil yo dabò pou yo kapab koumanse mete lapè sou lòt moun yo m gen presyon men pou le moman nan e mwen byen kontan wè James tou m salye w James. e sa fè lontan epi ke mwen byen kontan tande enfòmasyon ke James ap bay lan ke yo voye moun yo Cincinnati avèk ni sa ice ki nan Westerville nan Columbus Ohio paske m konnen kote ofis ice sa ye nan reyinyon mwen te ye mwen konnen ke yo te pale de Springfield nan Cincinnati men m pat tande reyinyon te di ke yo te vin nan Columbus tou so sa se yon enfòmasyon ki trè enpòtan ke mwen aprann jodi a merci beaucoup. Alò e Sofia li menm li nan Columbus e James li nan Springfield tou lè 2 zòn sa yo twouve yo nan state Ohio yon state anpil ayisyen te ale la pou al chache opòtinite e anpil ayisyen ap travay la e antrepriz yo temwanye pozitivman pou kalite ki gen kay ayisyen yo de moun ki Rout travayè ki pa plenyen pou lè, ki pa gen bad record, sa vle di yo pa gen dosye kriminèl, se de moun ki vini pou travay e ki pote anpil tou nan kominote a. Donk otorite lokal yo wè Ayisyen konsa men leta federal pa wè li nan sans sa. Gen de moun ki anba live la James kap mande m. Ou pa di ki sak anndan lèt la. Byen antandi banm mete lèt la la e pou moun yo. Men nou di lesansyèl James, pa vre?
Yeah. Yo yo mande moun yo pou yo mande pou ofisye a epi pote nenpòt tout dokiman imigrasyon yo genyen. Se pa yon lèt ki gen twòp bagay ladan. Se senpleman yo mete dat pou prezante a, epi yo mete adrès kote pou prezante a, epi yo mande w pou prezante avèk dokiman imigrasyon w, epi anba kote wap wè kote ki gen bagay joun nan, yo di w si ou pap ka prezante, fòk ou bay rezon an, epi pou w voye lèt la nan menm adrès la. Epi lè wap prezante, w prezante ansanm avèk menm lèt sa ou wè sou ekran. Men m gon lòt remak m fè, m te vle fon ti pale sou sa. Ok.
Ok, donk So, sa, uh, mhm, ou mèt ale, ou mèt avanse.
Ye lòt remak m fè, um, moun yo voye lèt yo ba yo a, bon, gen kèk moun ki di m gen yon zòn nan New York moun yo jwenn lèt sa tou. Men pou Springfield, an atandan, se li menm m genyen, m gon kantite moun nan Springfield k ap vin jwenn mwen. Remak m fè nan kesyon lèt sa, depi moun nan te abite Springfield, menm si moun nan chanje adrès, l al viv nan lòt state, paske m panse 5 a 6 dènye moun m jwenn jodi a la ki rele m pou yo pase kote m nan biwo a, se moun ki kite state la, swa ki te rete Springfield, ki al, m gon moun, dènye moun ki rele m nan m kwè li New Jersey, li di m li te chanje adrès imigrasyon l, e l rete New Jersey, malgre sa, yo voye lèt yo tou 2 kote yo, yo voye l ni kote ou ale a, ni Springfield. Kesyon m vin ap poze, èske se pa. paske yo pa ka, yo pa vle antre Springfield pou evite sa k te rive Minnesota, sa k te rive lòt state yo. Paske pou m onèt ansanm avèk ou, nan Springfield, malgre moun y ap di gen diskriminasyon, gen rasism, gen tout yon seri de bagay, men gen yon gwoup moun, yon gwoup Ameriken nan Springfield ki kanpe avèk Ayisyen yo anpil, e gwoup moun sa yo, yo prè a pou yo fè tout bagay pou yo defann Ayisyen yo. Ou ap wè gouvènè Ohio a ki se Mike, misye se yon moun ki vreman apresye Ayisyen, li vreman apresye Ayisyen, se yon moun ki viv avèk Ayisyen, ki konnen Ayisyen tou. Misye konnen Ayisyen, mwen kwè se yonn nan moun ki al Ayiti deja, ki al Ayiti deja, ki konnen Ayisyen vreman, ki al, ki al ansanm avèk Ayisyen ki kanpe avè nou. Nou genyen majistra Springfield la, tout moun sa yo, yo, yo, yo, m pa pral di yo pwo ayisyen paske w konnen se, se travay yo, men bò kote pa yo ou pa wè vrèman vre se de moun ki kont ayisyen. Sa vin fè pou ice antre nan Springfield, yo ka antre paske se federal, men yo pa gen sipò okenn otorite ni lokal, ni nasyonal. Sa vin koz, m panse se strateji y ap itilize, se meyè strateji pou yo itilize pou yo kapab jwenn Ayisyen ki nan Springfield yo. Gen moun ki rele m ki Indiana, gen moun ki fè azil yo, epi adrès la sou Indiana, men yo still jwenn, yo still jwenn lèt la. M vin ap poze tèt mwen kesyon, èske nan baz de done yo jwenn adrès moun yo? M pa kwè se swa uscis oubyen nan court la. M panse yo itilize yon lòt mwayen pou yo jwenn adrès tout moun k ap viv nan Springfield oubyen ki te viv nan Springfield. Oswa kèlkeswa fason, depi moun nan te viv nan Springfield, menm si moun nan pa p viv nan Springfield ankò, yo jwenn lèt la e yo mande yo pou yo prezante swa Cincinnati oubyen pou yo prezante Westerville. Se remak sa m fè pandan jodi a la nan gwoup moun m jwenn ki vin jwenn mwen, k ap rele m tou pou bagay sa. James Fleurijean, li se manm òganizasyon Haitian Community Help and Support Center ki twouve li nan Springfield e nou genyen yon lòt bò Sofia Perelus ki e twouve li nan Columbus. Anpil moun ap poze kesyon sou kesyon lèt la e mwen mete l sou ekran la yon lòt fwa ankò. Donk son lèt ki konvoke. Moun ki resevwa l la pou deplase vini fizikman ale nan yon biwo ice vini avèk dokiman imigrasyon w e dan la majorite dè ka se de moun ke yo bay yon dat randevou pou parèt devan tribinal imigrasyon e moun sa yo lè yo voye yo ale pou y al tann dat e pou y al devan tribinal sa moun sa yo yo mete yon braslè elektwonik nan pye yo jan nou kap gade l sou sou ekran an la sa se sa se foto pye youn nan konpatriyòt ki genyen braslè apre li fin soti nan nan nan randevou sa. Mètnan James sa vle di On moun la a, ou pa bezwen etone w si w ap mache Springfield epi w wè on moun ki gen braslè sa a nan pye l.
Pierre, Mwen se otomatikman wè moun nan gen braslè sa a nan pye l, ou gentan konnen swa se yon moun ki te gen chans oubyen ki te ale nan check-in ice la epi ki retounen ansanm avèk braslè a, braslè a nan pye l. Epi gen yon lòt bagay ankò, yo bay randevou yo chak jou. Weekend la nan New York yo bay moun yo randevou ni samdi yo bay moun yo randevou. Pa gen weekend.
Nèg yo tèlman vle ale rapid yo bay moun yo randevou chak jou. Dimanch sa kap vini an la tout moun ki gen randevou dimanch ki nan Springfield Ohio map tou mande yo pou yo eseye kontakte nou paske dimanch sa kap vini la nap make sure nap desann nan biwo ice la ansanm avèk yon gwoup avoka Paske bagay la ki vini la, menm avoka yo, yo pa vrèman te konnen ki sa bagay la te ye. Se pa yon bagay moun yo te gen tan konnen, se pa yon bagay yo te konn fè fas ansanm avèk li. Dimanch k ap vini la, n ap gen pou nou desann nan biwo ki Cincinnati a. Tout moun ki gen randevou jou sa, nou mande yo pou yo rejwenn nou nan Haitian Community Help and Support Center ki nan Springfield, Ohio. Nou nan East High Street, I mean 1625. pou ou vin rejwenn nou pou nou ka desann ansanm avèk ou. Nou gen yon gwoup avoka nou travay ansanm avèk yon law firm ki se Able ki se yon non-profit tou ki ap ede imigran ki se yon non-profit ki se avoka ki la ki ede moun yo gradye. So, k ap gen pou desann ansanm avèk nou nan facility ki nan Cincinnati a avèk moun yo pou reprezante yo pou al konnen kisa bagay la ye. E n ap pwofite fè yon sòt, yon fòm de pwotès tou nan, pa egzakteman anndan biwo a men a 20 minit de li menm, pou nou ka konnen reyèlman ki sa bagay la ye. Malgre nou konnen gen de moun ki prezante, ki prezante avèk avoka, yo mande yo poukisa yo oblije prezante avèk avoka, paske se pa devan jij w ap vini, se just yon ofisye Men avoka yo deside ale pou yo konnen ki sa bagay la ye. E pi kòm yon, kòm n ap pale de jan sitiyasyon an ye la tou, men gen yon, youn nan avoka yo nou te gen chans pale ansanm avèk yo ki di tou gen yon posiblite pou moun yo fè yon motion tou pou yo retire braslè a. Sa se yon, sa se yon good news li ye tou. So, sa se bagay avoka yo pral eseye konsidere pou yo wè si gen posiblite pou yo, pou yo fè yon motion pou yo retire braslè sa pou moun ki gentan gen braslè a nan pye l. Men, anpil moun m gen chans pale avè yo, tout sa m fè yo, Luckson, moun yo di m konsa, kèlkeswa sa k rive yo pa prale.
Aaron, Men l ap pi rèd wi, James. Wi, paske otomatikman ou rate randevou a, yo tou mete final removal pou ou otomatik e se sa yo vle. Òd depòtasyon. Yo vle moun nan rate rate randevou a. Epi yo pa ba w anpil tan. Jodi pou demen, oubyen yo ka ba w 3 jou, oubyen yo ka ba w 4 jou. Si li rive 4 jou, 5 jou, ou se yon moun ki gen anpil chans. Paske yo, lèt la konn rive jodi a, epi ou gen randevou a demen. Yo pa bay moun yo ase tan. Sa vle di, moun sa yo pa gen ase tan tou pou yo ta gen yon avoka, malgre yon avoka pa toujou welcome, paske se devan yon ofisye ou prale, se pa devan yon jij ou prale. Epi moun sa yo rapid yo baw randevou pou al pou al nan pou al nan tribinal aprè 30 jou pou prezante ankò nan tribinal menm si ou te gen yon previous ou te gen yon dat kòt avan yo pa respekte sa yo vin baw randevou pou prezante nan tribinal nan anviwon 30 jou. Tèt chaje. Antouka James e n ap pral retounen sou ou rapidman nou pap rete twòp e banm tounen sou sou Sophia m konnen Sophia toujou gen rankont l ap fè E rankontre 2 moun nan sosyete sivil la nan Columbus, pastè, òganizasyon sosyal etc. Sofia di nou, pa rapò avèk ekspirasyon tps la, ki sa nou menm nan sosyete sivil la oubyen nan kominote ayisyen nan nan Columbus ap fè nan dabò sansibilize nan e fè ayisyen yo konnen dwa, devwa yo, ki jan pou yo konpòte yo nan e pale avèk de asosyasyon, de legliz pou yo konnen kòman pou yo jere sitiyasyon sa, ki mouvman oubyen ki demanch kap fèt sou teren, rankont kap fèt pou pi byen enfòme moun yo e konn kòman pou yo aji? Sophia.
Mèsi pou kesyon sa Luckson. Nou gen yon gwoup de pastè ke nou gen yon gwoup WhatsApp ansanm avèk yo kote nou kominike ansanm. E nou gen yon avoka imigrasyon ki nan zòn nan, nou konn fè de deplasman avèk yo, avèk li m kapab di, le dimanch pou l ale nan legliz yo, nan kèk legliz nou pase avèk yo. pou yo kapab fè edikasyon ansanm avèk pèp la, pou yo kapab bay opòtinite pou yo poze kesyon nan sa ki ap pase nan kominote an. Epi ankò tou, majistra a te mande, te rele, ofis majistra te rele m pou te mande m si m te kapab mete yon lis dè pastè pou yo te kapab chita pale ansanm avèk yo epi sa te fèt yè nou te gen nou gen de pastè men anpil ladan yo pat kapab prezante men anpil ladan yo te prezante tou petèt yon dizèn ladan yo te vini yè nou te chita pale kote mè la te montre ke ke jan ke li vrèman e kanpe an solidarite ansanm avèk ayisyen nan Columbus lan. e ke li pa dakò pou ke ice mete men sou ayisyen yo, li pa polis yo nan zòn Columbus lan pa asosye avèk ice, dayè City Council te gentan pase yon lwa deja sou sa e Maire la atire atansyon nou plis sou sa pou di ke yo menm yo pa dakò avèk ice pou ice mete men sou ayisyen epi yo te chita avèk lidè nan kominote an tou. ki nan zòn nan, avèk lè pastè e lòt òganizasyon ki pa ayisyen ki nan zòn nan ki ap fè dè travay kolosal pou imigran avèk refijye nan zòn nan, yo tout te la tou epi nou te pale, yo te mande nou kisa nou menm kòm ayisyen ke nou wè ke yo menm yo kapab pou ba nou. Te gen lòt òganizasyon ki te la tou, ayisyen ki te la ki te fè yon prezantasyon e pi ke nou menm nou te la tou nou te adisyone dè choz ke nou wè ki enpòtan ke nou kapab mande mè lan kapab fè pou ayisyen yo e kwè mwen ke kounye a la ap travay sou domèn lan gen lòt òganizasyon ki pa ayisyen nan zòn lan ki kontakte avèm jodi an ki bezwen fon si chita pale ansanm avèk mwen pou kapab wè kòman nou kapab chita ansanm pou nou kapab pote soutyen èd avèk kominote an. Yon nan pwen ke m te atire Mère lan avèk li e adisyone avèk sa lòt òganizasyon ki la akounèt la te pale, mwen te atire atansyon Mère lan sou kesyon de manje. Paske yo konnen ke lè ke moun yo pa ka deplase pou y al nan market, y ap bezwen manje. So m te atire atansyon pou yo kapab kolekte avèk pastè yo ki genyen kote pou yo.